Bonsoir An nou yon aprann konn lòt se yon plezi pou m resevwa w sou platfòm An nou yon aprann konn lòt la pou mwen ou pa yon etranje m panse ke se dezyèm fwa ke w ap pase sou platfòm nan. Bonsoir Carl Se yon plezi pou mwen tou pou jodi an.
Pou m fè ti chita ansanm avè w, byen ke premye fwa w te patisipe a, m pa t prezan. Men jodi an m kontan pou m chita pou nou al fè ti pale sa. Non, se byenvini, byenvini, byenvini.
Bonswa, bonswa Rizlin, bonswa Karin. Mèsi ankò pou envitasyon an. E se toujou yon plezi pou ke m pami nou. Donk, yon fwa ankò nou pral aprann youn konn lòt.
Ou byen di. Ben, jan m sot di deja, m rekonèt ou gen yon ide de ki sa, ki bon travay w ap fè nan kominote ayisyen an, men se pa tout moun ki konnen. E kòm dabitid, nou toujou fè envite yo prezante tèt a yo, pale enpe de yo, pou odyans lan ka aprann konnen yo. Li pap yon eksepsyon pou ou, m ta vle ou prezante tèt ou, fè konnen ki Carl ye.
Bon, Carl se, se, se yon jèn gason, se timoun Okap ki fè etid primè li, segondè li nan Okap, kolèj Notre Dame, answit ki te gen pou l te monte Pòtoprens te fè yon eksperyans nan inivèsite o nivo de la Faculté de la Science ki pa t mache. Answit Aly Nagué akoz de dezyon vi an te vin rekadre Bayon epi m te retounen Okap epi de la nou fè etid nou nan syans jiridik. Mwen se jurist e. E? Wi, mwen menm, wi, mwen menm se jurist, donk e, e mwen fè etid jiridik, syans jiridik mwen nan fakilte de dwa Okap Ayisyen, donk se sa. Se Carl, donk, e, ki te gen yon eksperyans nan politik, bon, e, wè, ki te fè gen yon eksperyans nan politik, e, Se sa kote ke n te angaje nou e nan kominote a, nan nivo politik de manyè aske pou n te pote patisipasyon pa nou kòm tout Ayisyen ki swete ke gen yon chanjman pozitif pou peyi yo. Donk, mèt nan se sa, an gwo, jiske la.
Ou di anpil bagay wi Carly. Men sa ki pi atire atansyon m nan tout sa w di yo, se ke ou fè travay ke nou tout pè fè a. Paske gen anpil nan nou kòm jèn ki pè mete Ou konprann? Menm fè, like, fè konvèsasyon ki gen pou wè ak politik. M pa ta di w se foure tèt an nou nan politik, men ou menm ou, ou gen kran ou fè sa, m respekte sa anpil.
Bon, e, m fini pa konprann ke e, se yon bagay lakay nou ki, ki tabou paske Le plus souvent, paran nou yo, de pa eksperyans yo, toujou wè kijan politik fèt nan peyi isit. E yo toujou pè de manyè aske pou pitit yo pa al antre nan yon sektè kote ke ki trè danjre. E nou tout konn reyalite a, m pa pran pou okenn moun anyen. Men tou, m kapab di, angaje w nan sektè politik, se angaje w pou ke, e sètènman, ou pote patisipasyon pa w epi pou w devlope kominote pa w ou di mwen se vil pa ou, depatman pa ou, ou byen peyi a an jeneral. Donk se se pa se pa yon bagay ke m wè tankou m ta kab di se yon yon bagay tankou son blèm pou yon jèn ki pe antre nan sektè sa, paske ke paran li kapab oryante yon fason, de pa eksperyans, ou di mwen se jèn nan de pa li menm li wè jan sa fèt, e li vin di bon, li prefere ke li opte pou yon lòt karyè, donk ke, men kan menm, e gen anpil jèn ki pran chemen sa, men, son bagay sètènman ki mande anpil kouraj, ki mande anpil tan, ki pran enèji ou, e paske ke. li mande, li mande, li mande tout yon dyalòg e pa apò a mwen, mwen kesyon an nan politik mande tout yon dyalòg ka fè tout yon etènite wap dyaloge sou li, paske son, son, son pwosesis de mizankomen, son pwosesis de tèt ansanm ke li ye, donk pou chak moun chita ladan l, Li mande pou tout moun konprann li a menm nivo e fè tout moun konprann li a menm nivo a, li pran yon tan, li pran yon enèji, li pran yon savwa fè. Donk se nan sans sa a ke trè souvan bagay yo konn ouvre, deba yo konn ouvre, ou konn wè bagay yo konn echofe. Donk m panse ke si gen yon pi bon kominikasyon, si gen dè jèn ki gen bokou plis fougue ki entegre, donk sa pral vin fè ke. Bagay yo pral bokou plis metodik. E yn fwa ke n pale de metodoloji, ou deja wè ke se de denouman ke nou prale vè l. Donk, an gwo se sa, men, nan di jèn ki pè, men menm, se pa paske ke m pa pè, se pa paske m pè yonn ou lòt, men se paske m te vle pote yon solisyon. Paske pa gen anyen w ap fè sètènman nan lavi ou pa p pè. Se sèlman chèche fè sa w ap fè a, ou pote yon repons, ou ankò yon solisyon a yon pwoblèm. Menm lè w nan biznis, si w nan biznis se yon repons ke w ap chèche pote a yon pwoblèm. Si w pa pati de konsèp sa a, kwè m si w vle ke, e ou pral wè ke se yon bagay ke w pa pèmèt w nan avanse. Paske nan tout sektè, nan tout sektè, se menm bagay la. Donk, se pa paske yon jèn pè li pa fè li, donk se paske l poko jwenn ki repons l ap pote ki fè li pa fè. Mwen menm, se pa paske m te pè, se pa paske m pa t pè ki fè m te fè eksperyans sa, men se sèlman m te di bon repons m te ka, m panse m te ka pote. Donk, Se te sa ki te angaje m. Bon.
M konprann sa w di a. E se pou sa m di ke m respekte kouraj ou. E, men. Mèsi, mèsi.
Non, pa gen pwoblèm. Men, m ta renmen konnen si politik se te yon bagay ou te toujou enterese pou w te antre ladan ou byen se konsa sa rive epi ou di, ok, poukwa pa?
Bon, e, m te toujou angaje m, m grandi, m grandi paske m se Boy Scout, e m te toujou e grandi ansanm avèk yon lespri dangajman nan sa k ap fèt nan kominote mwen. Donk, e, e apre sa, okazyon an te vin rive m, epi se te nan yon pi gran nivo, m di poukwa pa, paske m te twouve m ap jis fè yon travay kominotè, e. pa atravè la politik, donk nou te toujou pati ansanm avèk yon apwòch kominotè. Donk, nou ka di wi, voulwa pote patisipasyon a yon devlòpman kominotè li te toujou la. E jiska prezan li toujou la. Petèt ke sou dotre chan, sou dotre ang ke nou ka fè l kounye a la, nou ka pa ale sou ang politik lan, men petèt ke sou dotre ang li toujou la. Donk, voulwa pou pote e yon patisipasyon a yon devlopman pozitif nan kominote a, li te toujou la. Se konsa pou nou kapab reponn kesyon an. Bon, mwen menm, m ap felisite w tou. Poukisa? Paske ou te, jan w sot di an, ou te chwazi fè wout politik lan, men, Nan moman ou te la, antre la dan nan, bagay yo pa, pa t jan yo ye kounye a la. Petèt ou te ka, ou te ka gen chans, sa ke ou te vle atenn la dan politik lan, ou panse ou te ka atenn nan politik lan, ou te ka atenn li, konsa tou, li te ka devye ou. Paske sistèm sa, depi yon moun antre la dan, ou pa fokis, epi ou pa rete dwat, son sistèm kap devye ou. E menm lè ke ou te gen 2, 3 lòt plan ki pozitif, ke ou konnen ou ka fè, sistèm sa depi ou antre ladann, tèt ou pa plase sou zepòl ou, wap devye. Men kan menm, ou eseye, ou wè ki sa ki gen ladann, epi ou retire tèt ou. Byen ke jondi an, ou gentan gon eksperyans ladann, kèlkeswa lè ou ta anvi retounen ladann nan, ou gentan konn kisa l ye, w ap retounen e m panse ke si w ta gen pou ta fè yon karyè nan politik, w ap fè l byen, w ap fè l onèt.
Bon, e m pral, m, m, Apwòch ou an li nòmal e mèsi tou pou felisitasyon ou men e m pwal m pwal mete 2 ti bemòl. Premye bemòl lan se ke e premye bemòl lan se ke ou wè lè e ou di ke se sektè politik la li ka devi yon moun, men kite m di yon bagay ki verite, e tout sektè e dan lavi an jeneral, se pa sèlman an Ayiti, yo entèkonekte. E sa w wè k ap pase nan politik la, petèt li gen plis spotlight sou li, l ap pase tout kote, nan tout sektè nèt, nan vi e nasyonal la. E m pa p menm rete a vi nasyonal la, dan lemonn an jeneral, paske Kou ba ke w ap twouve nan politik, w ap twouve l nan biznis, w ap twouve l nan legliz. M pa p aprann moun anyen la. W ap twouve l nan lekòl, w ap twouve l sou ban lekòl, w ap twouve l nan gwoup legliz, w ap twouve l tout kote, w ap twouve l nan tout sektè prèske. M pa p aprann anyen. M pa p aprann okenn moun anyen. Donk sa vle di ke E sitiyasyon an, e jan li nan politik la, li menm jan petèt ke li ka pi vyolan. Ou konprann sa m di la? E pi dezyèm bagay, donk m pa konsidere tèt mwen, tankou m ta kapab di ke, wi se vre, m te nan, m kapab di, Nan liy ki devan, liy datak la a yon nivo, e m kapab fè yon retrè, wi se sa ke l ye, men m pran l kòm yon apwòch, apwòch ke m pran ladan l lan, se yon apwòch ki plizoumwen yon m angaje m e nan kominote a gen plizyè fason pou m angaje m nan kominote a. Se vre dan yon sèten tan, m te angaje m nan devlopman kominote a atravè lapolitik. Petèt ke sou do touche m ka toujou pote angajman an nan yon lòt sans. Men lespri se pa fè de lapolitik, men se angaje m nan devlopman kominote mwen. Se sa nap jwenn nan politik la. Se vre l pi vyolan, men nan tou lè sektè de la vi e piblik nou rankontre yo. Nan kontre l nan gwoup e spò, nan klèb spò. Nan kontre li nan legliz. Nan kontre li nan laprès. Nou rankontre li tout kote. Kou ba yo, nou rankontre yo tout kote. Movèz konbin yo, nou rankontre yo nan tout kote. Petèt ke nan la politik, m pa gon mezi pou mezire li. Men, petèt ke la politik li bokou plis vyolans, li gen bokou plis vyolans ki emaye ladan. Donk, se sa ki fè ke li parèt grav kon sa k fè moun pè. Men, dezyèm bagay ke nou pral gade, e nou kapab di, pou mwen menm, se pa yon dezangajman nan la politik, men se pito yon reoryantasyon nan kanalizasyon, ou di mwens, ant ke nou chwazi antre nan kesyon devlòpman kominotè la. Paske baz la pa

sa di angajman m pou ke m bay patisipasyon pou devlopman kominotè. E la, m panse ke an tèm de re-evalyasyon, paske tout moun ka re-evalye tèt yo, e se pito mezire, m pa t janm mezire ki jan, e se son metòd ke m pa t etabli sou ki jan m pral mezire rezilta angajman m. Paske ke son moun al travay, nan pon egzanp, son moun al travay, ou pral mezire rezilta travay ou pa rapò salè ou, trètman ou konn jwenn nan travay la. Si yon moun ap fè spò, gen moun ki la m konnen ki t ap fè spò lontan, yo p ap fè spò ankò. Sa vle di, moun sa a li menm, moun k ap fè spò a, li gon, si se pwa ke l vle kase, li gon metòd ke l konnen ke li pral pase nan pwa li pou ke li mezire rezilta li. Li konnen ke chak mwa, chak 15 jou, dimonn chak 2 mwa, li pral monte sou yon balans pou l pran pwa kò li. Men sa egzèsis l ap fè chak jou yo, l ap wè ki jan pou l mezire li. Bon, si chak fwa moun nan l ap fè espò, lè l ale, l al mezire, li wè se pwa l ap pran, gon pwoblèm. Donk, se menm jan pou angajman nan, lè w angaje w nan devlòpman kominotè, ou pase swa pa lapolitik, swa pa lantreprenaryal, ou nenpòt lòt apwòch, ou dimwens pa ledikasyon, nenpòt lòt apwòch. Donk, il en est de même, fòk ou etabli yon metodoloji pou mezire rezilta a tou. Donk, petèt ke se sa ki te manke mwen, ou di mwen se, e, kòman ou di ba la, m ka pa gen ase pwa, e, ou di mwen se ke te manke gen moun ki te nan konbit la, pase ke ou pa janm ka, e, sak nan tèt mwen, ou pa janm ka fèt si wale pou kòw. Ou pa msye mka fè anvi kou. Mwen tout sa fè.
Yeah, Max ap de tout sa di yo. Men, mpap janm bouke di sa, ke anpil respè, paske si gen yon karyè ke m konnen anpil jèn tankou, tankoum pè, se politik. Ben, politik an Ayiti. Mèsi, mèsi. En fèt, m dakò wi avèk sa w di a, men m te jis vle, kòm se se dyaloge n ap dyaloge, m te jis vle fè w wè ti apwòch sa tou. Mèsi. Men l pa fasil vrèman non. Ditou. Paske moun ki vini avèk lide pou l fè yon bagay ki pozitif la, ki pou fè yon bagay, li vin a tout kè l, li di ok, m ap antre nan politik, m ap antre nan tèl branch, men ki ide m gen, men ki ide m gen, men ki sa m vle fè. Men pwiske ou pa yon gwo sotobre, ou pa gen non, sa w vin fè a, yo pa ba w enpòtans avè l. E pandan se tan, sa w pral fè a, yon moun ki gen non te ka pa fè l. e l te ka pa fè l pi byen ke jan w ta pral fè l la. Se ke politik lan, li se yon kesyon de, de, de klas, de non. Pandansetan gen anpil moun ki pa vrèman gen gwo non, men sa yo gen nan tèt yo, rèv yo genyen, moun ki gen non yo k ap fè la in yo, yo pa gen yo nan tèt yo pou yo fè, e yo pa ka fè l, e petèt yo ka genyen l nan tèt yo, yo pa ka fè l. Genyen l nan tèt ou avèk egzekite l la, se de bagay diferan. Se de bagay, tout a fè, tout a fè, tout a fè.
Sa m ta pral di, se ke gen nan yo se pa paske yo pa konnen si yo fè tèl jan tèl manyè li ta bon. Yo chwazi pa fè l pou avantaj ke yo menm yo pa p jwenn si yo pa fè l. Sanble, sanble, sanble ou fon nan politik la san m pa konnen tou. Gad gwo kozyon w di. Fòm, fòm, fòm ve ou. Hey, la se Non, Yos, non Yoseline, fòm ve ou. Wè, pandan Gad nap gwo pale, bagay wap di m pa konnen. non, pandan nap pale de uh, uh, politik an Ayiti, fò nou pa bliye ke Mhm. politik la konsa nan tout, nan tout mond lan. Paske m gen pil jèn tou, pa bò isit la ki chwazi retire kò a yo nan koze politik pou ki rezon? Paske tout ide yo gen bèl, lè yo ap fè, tankou lè genyen kanpay, lè yo vini avèk pwojè, moun yo kontan, oh bèl pwojè. Men kontan yo kontan pou pwojè yo, pou ide yo, se jis paske yo konnen ak ide sa yo y ap jwenn vòt yo. Ou konprann? Y ap jwenn tout lòt ke yo bezwen, men di moman ke yo fin la, y ap redi, ah non, se pa, se pa konsa pou bagay yo ye, y gen pwotokòl ke ou pa, ou pa vreman ka echanje, epi, ou wè se pa, ou wè se pa kou ok, ou itilize m. Bon, bon tèm, bon tèm wi, bon tèm, ou konn tèm sa trè byen, paske m dewe, m dewe 2-3 jounal pa li an. Establishment. Depi yo di establishment. Wè tèm sa, depi yo di de establishment, hmm. sa vle di tout sa ou vin avè li. Hmm. Hmm.
So, m konpren. Problem nan pa selman an Haiti, problem nan son problem global ye. Men pwoblèm an nou anpe pi grav paske tout lòt peyi yo yo devlope nan sans pa yo, men plis pase yo e tou sa. So, se sa k fè pwoblèm pa nou parèt pi grav. Men se... Ya, paske, paske yo menm yo mete yon metòd, yon metòd sou pye pou yo mezire rezilta yo. Chak, chak peryòd, yo al analize aksyon yo. Eske lè n te di n ap rive nan 10 la, Eske nou rive nan 10 la oubyen se nan 3, oubyen se nan 2, se nan 5? Nou menm nou pa fè sa. Nou pa analize aksyon nou. Yo menm yo analize aksyon. Yo ap fè tout bagay. Men ap analize aksyon. Eske y ap avanse? Eske y ap rekile? Eske yo te sou plas? Nou pa fè sa. Non sèlman nou pa fè sa. Sa ki pi enpòtan, ki primòdyal ke nou pa fè a, se tèt ansanm. pa bò isit ou byen nan nenpòt lòt peyi, lè gen yon bagay ki deklentche, ke se pati wouj, ke se pati ble, tout moun met tèt ansanm, paske se yon sèl peyi a ke ye. Ou konprann sa m vle di w la? Yo met ap goumen antre yo, lèvòt, yo goumen antre yo, jis pou youn genyen, men di moman ke yo fin fè sa, depi goun lòt peyi ki vini pou ki bay pwoblèm, yo tout met tèt ansanm. Nou, nou pa vrèman genyen sa. Nou ka genyen, men nou pa genyen. Malerezman. Men, kesyon pou ou, eksperyans ou nan politik la, ou panse chanje yon bagay nan moun ou ye a, ou byen, um, y vin fò konprann yon bagay an plis ke ou pa te konprann nan politik, nan ou menm an tanke moun?
Wi, li chanje M ap reponn pa lafimativ paske li chanje anpil bagay nan moun ke m ye a paske ke e li li mennen yon tanperans, li mennen yon sajès anplis pa le fè ke gen anpil bagay w ap goumen pou yo e yo vin pa ka pase w. Nan yon espri demokratik, nan yon espri de jeu d'ensemble, le fè ke yo pa ka pase w, ou oblije malgre l pa ka pase, ou kanpe, ou still fè espri de kò. Donk sa li mande yon lòt dimansyon. Li mande yon lòt tanperans. E gen de desizyon tou sa ke li mete lakay mwen. E de desizyon ke m ap pran. E li fè fò m analize anviwònman m dabò. Paske lò nou ekip e gen desizyon w ap pran. Se vre desizyon an ka bon pou ou. Men e lekip an swa. Eske li ap deranje ekip lan? Eske le fè ke li ap avanse ou sètènman, men eske li pap fè ekip la rekile? Tout sa yo vin fè w gen yon sètèn sajès lakay ou. Kounye a ke lè w pral nan lòt vi ou ta va, nenpòt lòt vi ou ap mennen, ou vin gen yon tanperans, yon tolerans, ou plis anklen a fè de konsansis, e ou plis anklen pa pran ba yo, ou panse se la fòs ki ka fè yo, ou vin e, e a vin, vin gen rekou bokou plis a la diplomasi, paske trè souvan gon bagay, w al pran la fòs, e pou choke, pa kont sou pran ansanm avèk e, plis souplès, plis diplomasi, ou wè ke dosye an jere, pou pi lontan. Pandan se tan kote ka fè la fòs lan, nan fè terapi, men le fè ke ou ale ansanman avèk souplès lan, ou ale ansanman avèk diplomas lan, ou ale avèk tanperans lan. Ou konprann? Donk sa a, i vin mete tout moun dan le ben, pou pote ba l, epi vag la ale, epi ba l la al di. Donk se sa ke l ye, wi e non. Paske gen de bagay ki sipoze fèt konsa. Gen de bagay ki senp ki sipoze fèt konsa, men e la fòs dè chòz konn fè ke se nan dousman pou ala avèl, men sa vin fè, le fè ke ou vin antre nan pratik konsa, li vin enpremye lakay, epi li, li fè, li fè ke ou remèt bagay an kesyon anpil, pòske ke, trè souvan, enfòmasyon wap evolye ladan nan politik lan, ou vin konn verite a, lè ke enfòmasyon an fini ou dimwens enfòmasyon an etenn. Lè m di enfòmasyon etenn, enfòmasyon ou gen lòt enfòmasyon ki ranplase li. Donk, ou vin de bon desizyon, ou wè desizyon an te ewone nan desizyon ou te pran avan an. Donk, sa vin fè ke ou vin bokou ap eseye pi fen epi gen kapasite dadaptasyon tou paske ke menm mwen m di sa paske verite li nan politik. pandan nap pale kounya la m kwè si m gen lè devan nou li 8 è 54 la bon nenpòt lè a si ya verite li a 8 è 54 la 8 è 55 li pa pa verite sa donk desizyon ou te sipoze pran 8 è 54 la 8 è 55 ou rate tren an so fòk ou kapasite d'adaptasyon donk li kite pou mwen tou ou kapasite d'adaptasyon e de disèneman trè rapid fòk disène, ba lan vin devan ou pap, pap pap pap ou gade yon de twa fwa de twa ou di se sa ki bon. Ou pa sipoze ale wè. Donk sa ede mwen. Donk se de bagay ki rete pou mwen epi e m kapab di sa. Donk gen bagay ki pozitif ki rete pou mwen e ki ap sèvi mwen pèsonèlman. Epi a nenpòt lòt fwa si sa ta va rive ke sou de tro chan ke misye kontinye ape bay angajman mwen pou le devlòpman kominotè, se baz lan sa. Donk ke l ap toujou ede mwen, paske lè sa m pa p pati a zewo ankò. Donk gen de bagay otomatikman yo vin devan m, m deja konnen bon sa se sa, sa se sa. Donk se sa. Non, m kwè, m rete kwè sa. Sa se si. Men, ou ka di ke Eksperyans sa a fè yon chanjman sikolojik nan ou?
Ee, bon, m pa konnen, petèt pandan m ap eksplike ou, ou ka di m si se sikolojik ke l ye. Petèt ou pi byen plase pou sa, hein Carine?
L ap edike ou. Wi, bon, pandan m renmen, m ape pale, w ap poze m kesyon, m ape pale, petèt m di bon, m ka di bon, klase l konsa. Ou konnen, klase m.
Ou konnen gen de fwa, moun nan gen dwa gen yon bagay nan li, men, li pa janm rann kont, li gen tèl bagay nan li. Se pandan l ap pale a yon moun, ou di mwens ou li ka konnen li genyen l nan li, men li pa konnen a ki pousantaj li genyen l nan li. Men se avèk yon moun pou l ap pale epi pou moun nan ap prete atansyon avèk moun sa l ap pale a, epi se li ki ka pral di moun nan, ok, men ki sa m wè nan ou, men ki sa m wè nan ou. Èske ou remake ke ou gen sa a nan ou? Èske ou remake a ki pousantaj ou gen sa a nan ou? Ebyen se menm bagay la kap fèt la.
Mwen ta sou vre mwen.
Kounye a ou bezwen m fè yon evalyasyon pou ou Carl.
Bon m ta byen kontan o mwen o mwen o mwen o mwen m ta o mwen m ta m ta konnen ba yo m ta di bon m te benefisye sa a paske te bon m konsiltasyon. Fon diagnostic pou mwen. Donk, panse li bon wi, li bon wi lè ke ou konnen tèt ou. E si, trè souvan gen de bagay ki, tout tan ap grandi nan ap konn dekouvri tèt nou. E li bon si ou jwenn yon moun ki ede ou kòmsi konnen plis. Donk, Kòm, kòm, kòm m gwo, kòm mwen m ka di evalyasyon mwen kontinye. Lè, kòm, kòm kounye a la, kòm, kòm kounye a la, e, ou di m ke m gwo evalyasyon byen konsolidasyon, pa gen pwoblèm, m ape tann li. Dakò, ba gen pwoblèm.
Si l ap, si l ap tou fèt kounye a la, tou di m tou pare menm. Avan, avan m ap bezwen evalye, apre sa, konsiltasyon an, monchè. Kisa w ap bezwen avan? Evaluation avan.
Enben bon, si se kounye a, kounye a ap kòmanse l oubyen bon se sou randevou pou m pran, se imèl pou m voye, m pa konnen.
Randevou pou pran, imèl pou voye. Woo!
Bon bagay, m pral voye, m pral voye imèl mwen talè kon m vin la. Ebyen, m ap tann.
Men, ou konnen, M toujou di sa, m toujou di nou, et humain, nou humain se yon travay ki an pwosès ke nou ye. Nou pa janm sispann aprann ke se de nou, ke like de la vi, moun otou ran nou, nou pa janm sispann aprann. Menm lè nap Kòman di sa? Menm lè se pwofesè nou ye, se nou k ap montre yon bagay nan yon klas, nou aprann de tèt an nou an menm tan. Nou aprann de moun ki nan klas an nou. Men nou devlope plis tou nan pati entelektyèl an nou. So, tout sa w sot di yo montre ke ou aprann anpil bagay nan ou e ou chanje kèk bagay nan ou. Tankou w pale de tanperans. pa paske ou pa te konn kanpe ou, men petèt ke ou aprann a kanpe ou plis, ou byen ou aprann a kanpe ou nan diferan sitiyasyon, e tou sa. Tout a fè.
Sa yo rete ansanm ak ou pandan ou sot ap eksplike de eksperyans ou. E m panse, defwa, se sa nou bezwen menm, nou imen, nou bezwen fè fas a de sitiyasyon difisil, pou nou aprann plis de tèt an nou. Pa aprann de kiyès nou ye, men pou nou aprann plis de tèt an nou. Paske, jan yo di a, ou pa janm konnen sa w ka fè, ou pa janm konnen rezistans ou toutan ou poko twouve w nan yon sitiyasyon.
Egzat, egzat. E sa w di a tèlman vrè, e nan premye pati an, e Gen de fwa, gen de eksperyans ke w fè nan yon nivo, epi gen yon bagay ki similè, e pa egal non, similè, men ki nan yon nivo mwen ki rive devan w, e ou kwaze bra w, adje, m fè sa deja, epi w di l nan tèt ou epi w pase. Mm-hmm. Epi moun nan pa konpren nan ki dimansyon wap vibre mm-hmm. ki fè ke ou pase sa gen moun nan di kòm ou fè, kòm ou fè, kòm ou fè men an de don ou di bon ou pa konnen men an de don ou di kon sa ou di moun ou pa konnen men an de don ou di kon sa si mwen akon ton sam baze deja wap tombe baso ti sam wè la sou ti ba ajon kli moun nan pwando kòm ou fè fè ba ajon sa kòm ou fè pase fè ba ajon sa kòm sou soti la bel pat E se sa, se sa paske nou nou sijè pou nou evolye, donk e si nou sijè pou nou evolye, eksperyans pase nou dwe toujou kenbe yo kòm leson. Tankou m toujou di yo, m pa janm regrèt anyen nan vi. Yeah. E e sa ki vin rive, se ke nou an antanke Ayisyen, nou toujou itilize mo rezilyan. ke nou rezilye anpil. Wi, m konnen ke nou rezilye anpil, ke nou fò anpil. Men nan itilize mo rezilyan an, i gen bann gen bann pwoblèm ke nou vin gen, ou bann pwoblèm mantal ke nou vin gen, nou vin pa ka evite yo. E nou pa menm reyalize ke se pa sa. E lè moun nan vin fè yon aksyon, lè moun nan vin fè yon aksyon kounye a ki yon krim, like tiye yon moun ou byen fè yon bagay ke ou pa tap panse, e se lè sa moun ap di oh entèl se lougawou li ye ou byen entèl se mechan li ye. Se pa reyalize ke moun nan pase yon pakèt bagay nan vi a ki vin fè sa. Twoma yo la. Twoma yo la.
Gen gen, yeah, gen twoma yo. Donk nou pa, nou pa, nou pa toujou, nou pa toujou e gade aspè sa. E panse ke Trè souvan nou wè moun nan anviwònman nou, nan travay nou, ou di mwen se nan kote nou konn ale nan bar, nan restoran e yot. E moun nan konn dal troma ki ki charye l. Il sifi ke w leve men w yon fason oubyen gen yon jès ou fè, gen yon pawòl ou di. Ou deklenche yon ekip bagay lakay li wi. E nou menm nou pa, nou pa, sa pa antre lakay nou, kòm si petèt paran nou pa te aprann nou sa, ou di mwen si nou, nou, li pa, li vin pa yon, tankou jou ta fè apwòch sikolojik e kiltirèl la, tankou si li wè moun ap fè tèl bagay l ap fè l tou, timoun nan ap fè l tou. Donk, nou pa, nou pa gen kilti sa pou ke nou al wè yon, yon sikològ pou ke nou gade ki sa n genyen e ot. Pa, se pa nou, paran nou pa mennen nou vè sa. Ou konpren li pa mennen nou si nou kon konfli. Li pa mennen nou vè yon medyatè. Konfli a va toujou ale vè yon medyatè. De moun ki an kòlè pou yon deside. An kòlè pa yo menm. Donk sa, sa vin fè ke moun nan gen yon sèten twoma lakay li. Depi nan anfans. Nan premye relat ti renmen li. Nan ekip foutbòl, nan ekip baskèt li. Swa nan koral kote li te ye. Nan bay e bay majorèt, cheerleaders ke li te ye. Nenpòt kote. Epi yo toujou la, epi il sifi gon grenn pawòl ou di, yon jès, yon kenbe vè, whatever sa li ye a, yon limyè, nenpòt bagay pou bagay la deklenche lakay li, pa fè nenpòt dega. Donk, m panse ke e.
Wi. M di fò m veye m pou pa pran travay m nan. Padon? M di fòk m veye m, fò m veye zo m pou pa pran travay m nan man.
Non se pale pale avè w twòp wi men m vin kòmanse gen kèk bagay m kenbe kounya la m ap pale pou m rale moun yo voye m sou. Donk si m ka pale konsa e gras a ou donk. So fò moun yo si yo anvi si yo anvi konprann bagay la byen konsa tou fò. Yeah, wi, se sa, se sa. Donk, euh, nou gen troma ke e, nan pou dal moun nan gade la nan pou pote chak jou, nou pa jen konnen. Donk, ki gen on dal bagay sou kè yo, on dal bagay sou do yo ki yo pa jen ka depoze. E ki, on deklik. Eklate.
Ekspoze. Mm -hmm.
Ben. M pap di se byen malere ke nou pat aprann bagay sa yo pi bonè, men map di ke jèn yo pwofite de resous ke yo jwenn nan moman an. M toujou di sa, menm jan nou ka fokis nan plezi, ke wi nou tout bezwen plezi nan, nou ka fokis nan bòz e tou sa, pran yon ti tan tou pou nou edike tèt an nou de bagay ki enpòtan, paske yo enpòtan. Pou nou antan ke moun, yo enpòtan pou anviwònman an. So, se konsèy sa m toujou ba yo e ke m ap toujou kontinye ba yo. Ben, Carl, nou pale de politik e tout sa. Nan moman, ki tip de travay w ap fè? Eske travay w ap fè? Toujou gen pou wè ak politik la. Menm si yon ti kal. Bon!
E eske m ka piblikman di ki travay map fè? Wi paske ke li Bon mwen li sou linkedin. Wè donk li pa politik e li te toujou menm lè li te nan politik li toujou gen yon apwòch teknik, mwen te toujou tèt mwen, mwen di tèt mwen se kon se te toujou yon teknisyen ki te osèvis de la politik, donk se te yon teknisyen ki te osèvis de devlopman kominotè, donk mwen te toujou di sa, mwen te aktif nan la politik, mwen te di sa kon sa, mwen te aktif. Donk, mwen se yon teknisyen tou, mwen se yon teknisyen.
Donk, sou menm baz e, e, e. jiris lan, epi sa ki gen awè de manyè teknik ki te di anpasa nan deklarasyon sivil, paske piske se yon sant ki trè trè trè trè teknik, e kòm se son otorite e ke enstitisyon, e lè nou di son otorite, sa vle di gen pouvwa pou l regile, li gen pouvwa pou l sipèvize, donk m pap ka antre nan twòp detay paske donk an gwo se sa. Ou pa bezwen di plis, m pap twò fouye w pou w di. Ou pa konn fè m bagay konsa, m pa ka di ou pral fè m sa. Yeah, ou konn sa. Ou konn sa. Men, se vwèman. Nou pap janm sispann felisite w pou kouraj e respè. Mèsi, mèsi, mèsi. Japresi. Non sèlman ou chwazi, ou chwazi ede kominote. M konprann sa w di a, men pou m di w, pou m tounen nan sa w t ap di a, e le fè ke w di w ap toujou anvi tounen, w ap toujou vle tounen lakay ou, paske Konstriksyon, konstriksyon yon peyi, li pa, devlòpman yon peyi li pa fèt sèlman ansanm avèk moun ki chwazi rete, li fèt ansanm avèk lòt moun ki nan lòt peyi, ki ap evolye a leksteryè di peyi, ki deside retounen, vin avèk ekspètiz yo, vin ansanm avèk savwafè yo, vin avèk eksperyans yo, vin avèk tout bagaj ke yo posede, de manyè a se ke yo kapab ede kominote yo tou. Paske, e, ou pral dakò ansanm avèm, paske pa gen okenn moun, okenn gwoup moun ki pos, ki detyen, e sa m ka di lakonesans ki l fo, ou di mwen sentelijans ki l fo, le savwa ki l fo pou ke l kapab fè devlopman nan kominote li oubyen nan peyi l. Il, sa l ap toujou bezwen entegrasyon lòt moun ki nan de, an deyò di peyi, paske yo menm yo gen lòt eksperyans pou yo fè, yo gen lòt limyè ke yo genyen, yo sipoze pote

kreye yon sòt de enkibatè pou jèn, ou di mwen sòt moun ki de leksteryè, lòt moun nasyonal peyi sa yo ki lòt bò ka vivoli an deyò di peyi pou kapap retounen, vin envesti, vin pote savwa fè yo, paske bat jès di yo vin, yo kanalize yo, y a tout yon plan. E gen sa ke m pale de li a talè, pwosesis pou yo mezire sa y ap fè. pou yo wè ke pandan apre 2 zan, eske nou su la bòn vwa ou pa, eske nou an avans, eske nou an rekil, epi eske nou rete, si n ap make pa sou plas, ki sa pou nou ranje pou nou kapab fè l. Donk, sa a, volonte a dabò, wè jan w ap di l lan, kontinye di li, gen pil lòt jèn ki deja ap di li, ki pral di li, epi petèt ke leta va deside mennen yon politik piblik ki gen rapò ansanm avèk retou sèvo sa yo ki kite peyi a, tankou ou menm la Karin, e fin antre leta met yon pwosesis pou yo antre, epi kanalize nou vè e ki jan pou yo kapab ede peyi an devlope, paske de manyè endividyèl nou pare. M toujou di sa, ou wè nou ap plenyen de ensekirite, eksetera, pa gen kote ki gen plis ensekirite pase nan peyi etranje. Rezon. Ayiti se pa kote k gen limyè pa vre, pa gen kouran. So lè konsa wè kite isi a yo pran kouran yon segond pou wè konbyen deblozay k ap genyen. Pou wè konbyen krim k ap genyen. So nou, nou ka chanje, nou ka chanje mete disiplin nan nan nou. Nou pa pi mal pase tout peyi. Ou konprann sa m vle di w la? Se jis ke nou jis ret ak mantalite ke a nou pa pral okenn kote a like pa gen lavi pou nou a men se konsa a. Ou wè nou gen yon pakèt pwovèb ki tankou yo fè tankou pwovèb yo ta la pou fè nou avanse, yo la pou fè nou fè bak men nou itilize yo tankou se bagay ki enpòtan. Ou a konprann? Menm jan yo mete istwa Bouki ak Ti Maris nan tèt ou. Pase, e lò gade, Bouki son nèg ki lwayal. Men se nèg la pri sou li ay Bouki. Pa kont, lwayote son ba yo ta ka aprann ti moun depi yo piti. Men, tout sa nan pale la, men kesyon pou nou poze, se ki tip de maladi ke nou gen devan nou? Petèt ki di nou ka konprann mwen tounen yo tout a. Avan fò nou poze tèt nou ki tip de maladi devan nou? Eske. ou di mwens ki espès ki gen maladi a devan li, èske se yon pye bwa, pye bwa a gen trètman li, li gen kote pou pase pou trete yon pye bwa, ou ap pase pa lè rasin, èske se yon pwason ki malad devan nou, donk ou dwa otomatikman pase pa la tèt, donk èske nan sa nou ye la se pa la tèt pou nou pase ou pa lè rasin, dabò mwen panse ke sa k pou bay direksyon an la, se latèt, paske tout sa n ap pale la a, reenvante kesyon law enforcement, reenvante kesyon fè respekte lwa, reenvante yon dal bagay kòm si, e jan n t ap pale de kreye yon sòt de politik piblik pou fè moun sèvo k de leksteryè yo retounen nan peyi pou ta itilize, eksplwate yo o devlòpman de la kominote. Donk tout sa yo se. nan tèt la pou ke l chita. Donk se, se moun ki anlè pou kòmanse mete dè moun ki eklere, dè moun ki vizyonè ki pou vin ansanm avèk sa w, men. Non, sa klè. Sa, sa vrèman klè. E, e, mantalite. Sa, se, se yon lòt edikasyon, se yon lòt edikasyon pou ou gen. Fò ke, fò nou di la, e, nou an 2000, nou an 2000, e, 2022,

Nan 15 an, nòmalman e 15 an l ap genyen. Donk, ki plan, ki tip de Ayisyen ke nou deside genyen nan 15 an? Eske se yon Ayisyen ki pral jan l ye kounya la a? Pral pi mal? Eske li pral, se yon Ayisyen ki pral konpetitif pa rapò a devlòpman il la, sa vle di Ayiti Sendomeng? Eske se yon Ayisyen ki pral konpetitif pa rapò a rejyon an, rejyon karayibèn nan, ou di mwens pa rapò a e tout kontinan lamerik ou di mwen se pa rapò a lemond ki ayisyen ke nou pral fè eske nou fè ayisyen ki konpetitif poske ke jen ap edike ti moun yo konya la nan 15 an eske ya voyon bagay si yo mache di travay
trè bel kestyon e map kite kestyon sa ou odyensan ki gen pou wè konvèsasyon sa ke yo reponn kesyon an. Paske... Ki es ki pou deside sa? Se pa la tèt? Se pa la tèt? E wala.
Se a deside. Fò nou panse, fò nou panse pou lòt jèn yo ki la deja, ki gen pou vini, e pou fiti la peyi a. Se pa, sa nan, sa nan pkite pou yo. Sa nan pkite pou yo. Paske mwen, male, mwen si male, jenerasyon mwen male. Menm konba nou ka fè, nou ka kite, ki sa nan kite? Yeah.
Ben, Carl, anvan nou fini ak konversasyon sa, mwen ta renmen ou kite yon konsèy pou la jenès. Konsèy ki li pa oblije politik, li pa oblije sikolojik, Li ka, li ka nan nenpòt, li ka, li ka gen pou ak nenpòt lòt bagay. Men ou menm kap chwazi konsèy la.
Bon, e menm sa m ka di se, se toujou gen yon espri konpetitif pa rapò a rejyon epi nenpòt sa w ap fè avanse. Kèm di nou konsa paske m plis, m plis vle ke e nou pati sou baz sa. Donk, Toujou gen yon kon espri konpetitif rejyonal, sa di pa rapò tout Karayib la, m pa pral di tout kontinan la sa, an di rejyonal, epi kontinye avanse nenpòt sa w ap fè a. Si w pa fè, chèche fè yon bagay pou avanse, avanse ladan l. Ou ka pa wè l kounye a, men demen Dye vle l ap gen yon enpak. Men fè l ansanm avèk yon vizyon laj, an nou di rejyonal, kòmsi sa w ap fè a li pral gen enpak sou tout Karayib la. Se mizik w ap fè, fèl pou kou gen enpak sou karayib la. Si se atizana, nenpòt sa li ye a, se nan politik, se nenpòt sa li ye a, fèl pou gen enpak sou rejyon. E nenpòt sa w ap fè a pa kanpe. Pa kanpe menm. Avanse. E yon mesaj m ta renmen pase. Se pa tout moun ki vle fè yon bagay ki bon pou peyi a yo, ki vle kominote a yo grandi, ki vle kominote a yo gen resous, ki vle kominote a yo like upgrade, ki vle rentre nan domèn politik la. Du fè ke ou... Yeah, m'te di sa, m'te di sa, yeah. Du fè ke ou vle gen peyi ou, ou vle wè peyi ou, menm jak tout lòt peyi kap devlope, pa vle di se nan domèn politik la ke w vle antre. Tout a fè, tout a fè. Tout a fè. Byen ke dèfwa ou pap janm ka evite ke dè manm politisyen vin poze w dè kestyon ou byen mande w dè zide ou byen ou tou pote ide ba yo. Ou, egzakteman.
Nan peyi a, men sa pa vle di ke ou menm ou bezwen fè pati nan pati politik la. Egzakteman, egzakteman. M rete kwè nou tout genyen yon travay pou nou fè, nou tout genyen pou nou mete nan travay ki gen pou fèt, e ki ap fèt. Men si nou toujou ap okipe sa, sa moun ap di, ou byen ap okipe pè ke nou gen nan nou, nou pap janm fè yo. Kisa bagay la ye? Se konnen kisa nou vle epi aplike. Se sa ye. Exactly. Bekòl, yon lòt fwa ankò, se ton plezi pou nou te resevwa w sou platfòm An Nou Youn Aprann Konn Lòt la. E pa bliye, ou gen pou retounen sou platfòm nan ankò paske w toujou genyen anpil enfòmasyon pou pataje ak odyans lan e enfòmasyon ki enpòtan pou nou tout nan kominote a. Nap ret tann ou ankò. Son plezi, son plezi pou mwen pou ke m te la ansanm avè nou, kòm toujou. Donk, mèsi. Mèsi pou espas sa a kote ke m te mennen ti dyalòg la. Mèsi Karin, mèsi Yveline. Donk, kòm se manb Kòm se manb emisyon an yo, m ap toujou la nenpòt peryòd. Donk, sou nenpòt lòt bagay ankò ou ko bezwen m, pa ezite kòm toujou. Donk, m ap toujou la, s on plezi. Mèsi bokou. E mèsi pou tout moun ki t ap tande. Se nou menm ki pou di w mèsi paske ou te ba nou ti tan an pou nou pataje ide, pou nou di sa ke nou panse, sa nou wè ki ta pou fèt, sa k ta dwe fèt. Se nou tou w ta di w mèsi. Yeah, paske tan ou anpil. E ide, knowledge, konesans, lò chwazi pataje konesans sa yo ansanm ak lòt moun, se yon bagay pou moun. Sa vò anpil.
Yeah, sa vò anpil.
Se yon bagay pou moun pran konsa. E se sa ke nou poko jan ka aprann nan kominote an nou an. Free knowledge, se bagay a respekte.
Yon sivilizasyon egziste, Lè ke konesans yo ap transmèt. Egzakteman.
Mwen te sa.
Mè, yon lòt fwa ankò, an nou kontinye aprann kon lòt. A la pwochèn. Bye! Bye!
Bye!